Salut salut tout moun kòman nou ye m espere ke nou anfòm map di nou byenveni sou chanèl Marcello Civil la pou yon nouvo video pou moun ki pa konnen non pam se Chelsea video jodi an se kijan ke mwen mete alonj nan ti bandeau sa ki nan tèt mwen an ok nap pran yon poz nap tounen talè pandan poz la pwofite enskri nan chanèl la like pataje paske m konnen wap renmen video sa Mwen pote yon enspirasyon pou nou kote ke nou ka mete alonj nan nenpòt ti bando ke nou genyen ok. Nou ka fè ti tèt nou bèl, se pa fòseman ke nou bezwen al chita nan salon pou nou penyen ou konprann, paske Brezil pa gen tan, lò gen ti bagay sa yo tou prepare ou mete yo nan tèt ou byen fasil ok, moun pa gen tan ou al travay pa gen tan pou pede penyen chak chak jou ok. Mwen mete li an lanvè nan tèt poupe a, mwen mete ti bando a an lanvè epi mwen pral koud alonj sa yo nan wonn nan. Lè map metel nan tèt mwen map virel anl andwat zanmim. Se pa yon bagay ki difisil tout moun ka fèl depi ou konn koud sèlman ou kapab fè li. Mwen pase pataje eksperyans sa ansanm avè nou. Chelsea ap toujou la pou pote bon bagay pou nou, bagay kap itil nou medam. Mwen konnen nap renmen videyo a, pa bliye ankouraje chanèl la grandi, enskri nan chanèl la, like. Kòmante, kite yon kòmantè pou mwen di m si nou renmen sa ke nou renmen ok zanmi m yo epi pataje videyo a pou yon lòt zanmi ka wèl pou yon lòt zanmi ka aprann tou ka aprann kòman ke li ka fè yon bèl li ka fè yon bèl e bando kote ke li ka mete a lonj ladan pou byen di nou bando sa m te gen li te yon ti jan lach nan tèt mwen epi m pat ka itilize li. Mwen di waw sa m ta fè ansanm avèl epi tou mwen vini avèk enspirasyon sa kote ke mwen mete alonj ladann waw se manifik se trè bèl mwen e pou sa ke m panse nou ap renmen l tou paske m konnen nou renmen bagay ki bèl ki fre ki bon bagay ok sa se kote ke m ap mare l nou wè kijan ke m mare fil la mwen mare l di yon fason pou li pa kase epi fil sa ke m ap itilize a se yon fil ki tankou laylon se pa tankou fil rad. Fil a koud yo non. Se yon fil ki vreman djanms. Fil sa koupe sèl si yo mete sizo ou byen jilèt ladan. Nou wè ke mwen akselere videyo a yon fason ke pou m te ka fè li yon ti jan pi rapid pou m pa pran twòp nan tan nou. Ok zanmi m yo.

Si nap gade byen nou ka wè ke mwen byen koud li, mwen byen koud li yon fason poul pa sòti, se konsa ke mwen fè tout wonn nan, mwen mete alonj lan nan tout wonn nan, nan tout m fè sèk li, konprann, m fè sèk li ansanm avè li pou l ka parèt tankou se yon cheve ki nan tèt ou vrèman ok, mwen pral finalize wonn nan ladan, mwen pral finalize li. Mwen pral plen sa, plen pati sa, mwen pral plen l avèk alonj. Men li sa se kote ke m te fini, mwen te tèmine travay lan, epi mwen pral fè yon lòt bagay ladan ankò, nou pral wè, ke mwen pral fè de ti tou pou m ka pase yon kòd ladan pou l ka sere tèt mwen lè m mete l nan tèt mwen pou l pa lach.

Pase kote kem te fin pase fil la nou wè ki itilite fil la fè ladann kòd lan fè ladann lèm ralel li sere se konsa ke la pral itil lè ke map metel nan tèt mwen map ralel poul ka kenbe nan tèt mwen poul ka serel paske kounye a lon jan gen yon pra ladann li vin lou sim pa mete yon kòd Ou serel li pap ka rete nan tèt mwen jan kem ta vle la. Epi mwen pa men kòman li ye men kijan kem te fin metel nan tèt mwen sa nou wè medam sa nou wè bèl ti bagay sa nou wè bèl ti bagay la m prè la pou tout kote tout peyi prè pou mwen ok epi map poste kèk ti foto poum montre nou ki kòman nou ka penyenl ki konbyen modèl kout peny ke nou ka fè avèl nou ka fè plizyè modèl nou ka fè chou Ka fè bouda poul tankou moun yo konn di. Ok zanmi m yo m espere ke nou renmen video a e enskri nan chanel la ou menm ki poko fè sa enskri like pataje video a pou yon lòt zanmi tchaw tchaw tchaw na re ankò nan yon lòt video.